USCIS bay yon nouvèl jodi a ki mete gwo kè sote nan mitan kominote imigran yo Etazini. Se egzakteman de sa ke n pral pale jodi a. Video jodi an trè enpòtan. M envite w gade l jiska la fen e sitou pataje l paske sètènman li genyen dotre moun ke li ka itil. Men avan n kòmanse fò n di ke nou pa avoka ni video sa a pa yon konsèy legal. Li fèt nan kad konesans jeneral e ou dwe pran l kòm tèl. Jodi mèkredi. 18 jwen 2025 lan, uscis pataje sou paj rezo sosyal li yo avèk sou website li ke li pran yon nouvo guidance e gras avèk nouvo guidance sa li reyisi voye pli de 26 mil notis twa pyè bay imigran ilegal kap viv Etazini. Notice to appear, Guidance, Kisa pawòl sa yo vle di? Rale dijès ou nou pral eksplike ou tout bagay nan bon ti mamit. Men, anvan nou eksplike ou li, banm eseye fon fon ti kou sou kòman administrasyon ameriken nan li menm li striktire. Poum fè sa, m pral eseye fè yon sòt de konparezon oubyen yon sòt de analoji avèk sistèm administratif Ayiti a. konparativman avèk sistèm administratif ameriken an k ap ede w konprann vrèman kòman yo fonksyone. An Ayiti, lè yon prezidan eli, li nome yon premye minis, e premye minis sa li menm l ap genyen pou ke li nome, an akò avèk prezidan byen si, l ap genyen pou l nome de ministre ki yo menm pral pèmèt egzekite vizyon, rèv prezidan an. Se prèske menm bagay la Etazini. Etazini, lè yon prezidan.

DHS genyen plizyè ajans ki detache ansanm avèk li, pami yo nou ka site, uscis, cbp, ice, donk tout sa yo se de ajans ki detache avèk DHS e k ap travay pour le compte de DHS. E nan tèt DHS nou genyen sekretè Christine Roem, donk sa vle di ke tout sa w wè ke DHS ap fè, yo fèt anba chapo oubyen anba kouvèti Christine Roem. Donk. M panse ou konprann pati sa a. Nou pral retounen kounye a nan sijè videyo a. Kisa ki yon notise to a byen? Lè yon moun prezan de manyè ilegal Etazini, avan DHS depòte ou, ou gen pou pase devan yon jij imigrasyon ki pou detèmine èske yo dwe depòte ou nan peyi an ou pa. Se sa nou rele due process la. Sa vle di ke. Gouvènman an pa gen dwa jis pran yon moun nan lari a epi pati ansanm avè l al lage l nan lòt peyi. Moun sa a dwe pase devan yon jij imigrasyon e jij imigrasyon sa a li dwe tande moun sa a pou detèmine èske moun sa a li ou dwe ou dwe depòte l oubyen èske ou pa dwe depòte li. E pwosesis pou ale devan jij lan kòman l fèt sèke DHS voye ba ou sa nou rele yon notice to appear. An bon kreyòl DHS voye yon manda ba ou ki mande pou ou parèt devan yon jij imigrasyon. Se sa ke nou rele notis twa pyol. Metenan, nou pral wè ki enpak sa kapab genyen sou ou, ou menm ki ap mande yon benefis imigrasyon isit Etazini. Ann pran le ka pa egzanp, mwen menm pli presizeman, nan ofis mwen, mwen jwenn lè gouvènman Joe Biden nan te bay ti pyès pou Ayisyen, mwen jwenn anpil moun ki di, enjenyè m antre isit le 4 jwen, m antre isit le 5 jwen, m antre isit le 18 jwen, etc. Genyen de moun ki di ke m ka tante chans mwen m aplike pou ti pyès, sa ka rive ke yo ban mwen l. Ok. Sou gouvènman avan yo, lè w aplike pou yon benefis legal e ke w pa jwenn li, it's ok. Sa ka rive ke yo pa fè w, yo pa fè w anyen, yo jis voye yon lèt ba ou ki di ke yo deny benefis sa paske w pa kalifye pou li. Avèk nouvo guidance sa ke DHS pran an, si w se yon moun pa egzanp ki pa kalifye pou ti pyès epi ou voye mande ti pyès, non sèlman yap voye yon denial letter ba ou, sa vle di yap voye di ke yo deny ou, ou pa kalifye pou tps, yap tou mete w nan, yap tou voye yon NTA ba ou, yon notice to appear ba ou, e yap tou mete w nan sa nou rele yon immigration proceeding. Ou sezi sa m di a? Oubyen si w se yon moun ki pa egzanp ki vin isit, ou pa kalifye pou travay epi wal tante bon sou sistèm nan, wal tante aplike pou yon kat travay ke w pa kalifye pou li, epi yo deny kat travay la e yo tcheke yo wè ou pa gen oken stati nan sistèm nan, yap tou voye yon dotye twa pyè ba ou. Jiska prezan li parèt nòmal, pa gen oken pwoblèm, bon efektivman si w pa gen oken stati li nòmal ke yo voye yon notise twa pyè ba ou pou mete ou nan removal proceeding. Mentènan kote l vin danjre a, prenons le cas par exemple de yon moun ki rantre isit ki pa gen tps. Li rantre isit nan kad pwogram Biden, e mari l ki s on sitwayen ameriken oubyen madanm li ki s on sitwayen ameriken deside bay moun sa a rezidans. Li voye yon aplikasyon, li voye yon aplikasyon rezidans ale pou moun sa a. Swa moun sa a te gentan gen yon I-130 ki ranpli deja, yo voye yon ajisteman stati ale pou li, swa moun sa a apèn marye e ke yo voye e I-130 e I-485 ale pou li paske l marye avèk yon sitwayen ameriken. Pou yon rezon ou pou yon lòt, pa egzanp moun ki ranpli aplikasyon an yo mal ranpli aplikasyon an DHS voye aplikasyon sa tounen ba ou oubyen DHS di nan aplikasyon sa guess what lap tou voye yon NTA ba ou lap tou mete w nan removal proceeding mentnan ki pwoblèm ki genyen gen gwo pwoblèm paske lè w ranpli yon aplikasyon lontan ki mal ranpli DHS voye l tounen uscis voye l tounen ba ou ou gen posiblite pou ke ou te re ranpli aplikasyon sa jan nòmalman voye tounen ba li li tap resevwa l. Mentnan lè ou vin mete, lè yo fin voye yon NTA ba ou ki vin mete ou nan sa nou rele removal proceeding nan, ou poko ka voye aplikasyon an tounen bay uscis ankò. Sa vle di si ou te fè yon aplikasyon pou rezidans li mal fèt, yo deny li oubyen yo retounen l ba ou e ke yo voye yon NTA ba ou, avan menm ke ou al tante reajiste stati w lan, ou dwe voye yon motion to terminate bay jij imigrasyon an pou di jij lan men ki benefis legal ke

Office of the of the Principal Legal Adviser, ke nou ta kapab konsidere kòm etan avoka gouvènman an nan zafè imigrasyon. Donk, non sèlman ou gen pouvwa ou mande jij sa a pou l tèmine pwosedi lan kontre ou, men ou genyen pou voye yon kopi nan demand ke w fè jij lan tou bay OPLA. E ou dwe ou dwe voye sa nou rele yon yon Certificate of Service bay jij lan pou di jij lan ke ou voye yon kopi bay OPLA sinon jij lan ap retounen l ba ou. E gen swat. Menm DHS sa a ki mete w nan removal proceeding nan, li ka opoze a demand ke w fè jij lan pou w tèmine proceeding nan. E anpil fwa, lè DHS opoze pou tèmine proceeding nan, jij lan pa tèmine l. Donk, li vin mete w nan yon limbo kounye a ki vin rann li pi difisil pou ke ou ajiste stati w Etazini. Men ki enpak ke desizyon sa a kapab genyen sou ou menm k ap viv Etazini. Menan sèl chans ke ou genyen, pa egzanp, si ou se yon moun ki deja gen tps oubyen ki deja gen yon stati legal e ke ou aplike pou yon lòt benefis migratwa, yo deny li, yo pa p mete ou nan Renouveau Citizenship. Ban m pran yon egzanp ansanm avè ou. An n di ke ou gen tps deja e ke ou aplike pou ajisteman de stati. pou yon rezon ou pou yon lòt, moun ki fè aplikasyon an pou ou fè yon erè ladan l, yo deny li oubyen yo retounen l ba ou, yo pap mete w nan yon nouvo pwoseding puiske ou gen yon baz legal ki se tps lan pou rete Etazini. Donk, desizyon sa a ke DHS pran jodi a, li sitou konsène yon moun ki pa gen oken benefis legal Etazini kap mande yon lòt benefis legal. Lè konsa ou dwe trè prudan pou ke 1 ou rasire w ke ou kalifye pou benefis legal sa a, 2 ou rasire w ke pa gen oken erè ki fèt ladan l. Paske sinon ou ka resevwa yon notis tou apè. Espere ke video sa te itil ou. E pa bliye nan tout sa ki gen pou wè avèk kesyon imigrasyon, Explore LLC se number one. Nimewo nou se 656. 204 32 62 656 204 32 62 Si w pa kwè nan sa m di a, monte sou Google chèche Explwa LLC oubyen Explwa Services w ap wè kisa moun ki pran sèvis nan men nou di de nou deja. Donk se yon plezi again pataje videyo sa a e sitou fè l rive jwenn fanmi e zanmi pou w enfòme yo paske enfòmasyon se pouvwa ok.